Map kite w map pran yon lot neg. Map mete w deyo isi a di mwen makon lòt neg. Cheri bonm diw. Ou wè byafè bib sa a son bagay ki vrèman enpòtan. Paske si Bondye pa bonm fòs li pa bonm kouway kòman map ka fè viv avèw. Ou wè pawòl Bondye a li foke nou gon pil respè pou li. Ou konprann fò nou gon pil respè pou li epa tanm pa gen pou Se pa vis kabann mwen genyen. Men m konnen a minwi fòk ou leve pou priye. Paske e a minwi an w ap jwenn yon pil moun ap fè yon seri de bagay ke yo pa t dwe fè ki pa nan volonte Bondye. A minwi an ou pa konnen kiyès moun ki t ap lonmen non w lèd nan fanmi an. Paske mwen menm mwen m s on kretyen, ou menm ou s on kretyèn. Men ou konnen nan fanmi an desanm pral rive gen yon pil moun kap bay dyab yo manje koz yo gendwa rele w pou voye lajan ba yo ou pa voye lajan an pou yal bay dyab manje anpi yo di yo fin bay dyab la manje yo di konsa chache fanmi an epa sèl yon fanmi men ou menm si w pa nan lapriyè a minwi sa ou pa konnen ki kote sa kapab rive. Se sak fèm toujou leve m di w al nou priye paske priyè se pa la priyè pou kapab pale avèk Bondye ou konprann se sa. Sa wap dim yo youn pa entèrese m la wèm vire figi m pa gen anyen ki tèrese m dayè lèm te marye avèw m pat konn eta eta nan eta sa w te m pat konnen m te marye yon moun pou bib sèlman pou lapriyè tou sèlman non mwen menm mwen m paka avèk yon moun pou paka pase sou ak mwen mwen menm m pa nan bagay konsa wè m deja pale apre jodi a pa rele m ankò si wap rele m nan nwit Se rele wap rele m pou vin fè m santi m alèz. Men si tout fwa afè bagay vis kabann wap leve. Ou toujou leve priye, a minwi, a sizè, ou toujou leve a twazè di maten, a midi wap leve priye, men e lòt la menm? Ou pa janm fè l avè m mwen menm. Mwen menm e pat pou sa m te marye avè w. On sèl bagay map di w, fè tankou w pa wè m nan kay la. Bliye egzistans mwen nan kay la. Mwen menm pral chèche on moun pou pase swaf mwen. Dayè afè priye, priye m pa wè, Jezi sa mwen m pa wè sa l fè pou non mwen menm. Mwen m antre ladan l m pa m poko wè sa l fè pou a mwen menm. Antouka, sa w ap di yo, yo pa itil mwen anyen. Se sa m ka di w. Lajan pa paka itil mwen anyen. Ou ban m lajan, se vre. Men, kote lanmou an? Hein? Toujou non Jezi, Jezi, Jezi. Kote lanmou an? Mwen menm m pa t konnen l te konsa mwen menm. M ap rele fanmi w yo, m ap di fanmi w yo mwen avè w m pa konn afè w. Degaje w fè sa w fè an menm.
Cheri m. Joseph te genyen batay la. Se twa fwa pa jou li te priye. Sim pat priye 3 fwa pa jou m patap gen batay la non pagen anyen bondye paka fè non mwen konnen bondye ap chanje w kanmenm sa ap vini pou nou temanyay pou bondye bay ki pwoche m nou gen pou nou ap Amen Chanje pawel.
Ooh Jeovah

Ou konnen m te marye avèk pastè sa wi. Lè m te fèk ap marye avè l, li pa t janm ban m oken kadans tankou yon moun ki ki pa li pa vle al nan relasyon avè m souvan. Minui priye, sizè priye, twazè di maten priye. Lè pou m ta fè yon ti bagay avè l, o l fatige. Tout jounen l fatige. Lè l al gen 10 ka bann mwen, m pa t m pa t m pa t konnen m te marye avè l nan sans sa. Men, mwen menm, m vin mande w konsèy. Ki konsèy ou ka ban m pou m ansanm avè l? Eske se kite pou kite avèl ou byen pou m gon lòt moun. Bon Esther m byen kontan ou vin mande m konsèy li ak yon frè yo e m panse si m pat yon bon zanmi w depi lontan ou patap janm vin mande m konsèy e mwen menm tou fòk mwen ka la pou m ba ou bon konsèy èske w konprann e imedyatman ke ou marye. nan marye li toujou gen afè fè sèks. Si pa gen sèks nan fwaye, pa gen fwaye. M ka konprann li se pastè, fòk li fokis sou lapriyè. Ou gentan konnen Esther, depiw fokis sou lapriyè, men fòk ou gon lè pou bay madanm ou tou paske se marye ou marye.
Bon, mwen menm se sa m te vin pale avè w pou te ban m yon konsèy kisa m ka fè nan ka sa. E paske mwen m santi m pa kapab. Se vre m konnen lè m te ansanm avè l, li pa t, li pa gen vrèman yon andirans. Men, m te reziye m. Men la, si tout fwa kounye a li pa vle fonksyone avè m menm, li pa bon. Mwen menm m pap ka pran sa nan men l. Se vre li legliz, mwen m al legliz tou. M al legliz tou. Men li menm fò l konn kòman pou l jere m. E sa k fè m vin mande w konsèy de sa. Èske m ka kite l pou sa oubyen kisa pou m fè? Bon, Esther, M twouve yon gwosè fanm tankou w se pa inèd tan, dezèd tan ki ka satisfè w. Mwen se w ap beze anpil tan ki ka satisfè w. Ok. Men, ou te gentan konn sa Esther. Depi se a pastè w t al marye avèk bay granmoun sa yo ou gentan konnen w pa t ap jwenn sèvis. Alò, gade mwen menm ki jèn gason. E m te la. Mwen pa t pran nan mwen menm. Se pastè nèg gwo vant se li yo t al pran. Anbyen kounya menm ki nan kesyon w tonbe. Kounya la mwen menm konsèy m te ka ba w just ou ka toujou amusè epi w toujou gen yon zanmi. Èske w konprann? Kounya la zanmi sa li menm lè w bezwen sèvis sa w ap fè? W ap rele zanmi an li pou ba w sèvis. Ok ou gen dwa pran pòz pou di paske w ap sòti bagay sa yo ok nan moman l ap priye pou w sòti epi w al pran sèvis ou. Lòt kote, alò sè pou sè sa m te ka ba ou. M pa konnen ki sa w wè nan sa m di w la. E mwen menm, m prè pou m ede w, m prè pou m jere w nan tout sa, nan tout sa ke ou gen bezwen. Eseye. Kòm mwen t ap travay pou le moman, epi m wè lè ap avanse sou mwen la. Men si w panse, èske ou ka pran nimewo telefòn mwen, kidonk, w'a rele m, epi n'a pale anplis, sa w panse?

E konsèy li banm yo vrèman rive sou mwen. Antouka, m pa nan pale anpil ansanm avèk pastè Moris. Kòm tout sa m ap fè, m toujou mete sè m okouran. M gen pou m pral kot sè m nan, m ap fè sè m konnen tout sa m gen pou m fè. M konnen l pral di m pou m pa dakò, m marye, m bagay men sa se djòb pa l. Mwen menm m pral regle afè m.